Bon Dieu beni nou, mwen salye nou nan non Senyè a, e son plezi ankò pou nou ansanm pou nou kapab Pataje la parole de Dieu ansanm avèk ou. Se zanmi w, frè w, Jean Charles Junior, e toujou sou chanèl YouTube sa. E nou remèsye chak moun ki ki apèn abòne avèk chanèl YouTube sa. Ou menm tou ki apèn abòne avèk paj Facebook ke nou genyen, toujou sou menm non sa ki se Frè Jean Charles Junior. Nou remèsye ou menm ki pataje ansanm avèk lòt moun. E nou kwè ke. Si ou pat beni, ou pa tap pataje, se paske ou santi ou beni, se paske ou jwenn yon bagay ki fè w chwazi pataje l avèk lòt moun. Nou remèsye w ke Bondye kapab kontinye beni w, ke Bondye kapab kontinye kouvri w. E nap raple w ke chanèl youtube sa se yon chanèl ki kreye pou nou preche levanjil. Objektif la se preche levanjil e pou gen de nanm ki beni, non sèlman moun ki aksepte Jezi deja, Men moun ki poko aksepte Jezi pou yo kapab pou yo kapab jwenn pou levanjil la kapab rive jwenn yo e se objektif la sa ke Bondye beniw ke Bondye kouvriw nou salye tout moun m vle pran tan sa avan ke nou demare avèk moman sa aswè aswè nou pral fon ti nou pral met aksan sou lè 4 evanjil e sou lè 4 evanjil eskizem sou lè 4 evanjil paske. gen gen e gen gen kèk bagay mwen ta renmen nou konprann de kat evanjil yo. E gen moun pafwa ka poze tèt yo kesyon sa, poukisa gen de nan evanjil yo ki ki bay jeneyaloji de Jezikri, epi gen de ladan yo ki pa bay li. Aswè a ou pral konnen rezon an, e nou pral eseye wè sa ansanm, nou swete ke Bondye beni w. Avan tou nou salye tout moun Ayiti yo. Nou gen anpil moun Haiti non selman ki abone avek chanel YouTube sa ki ap swiv nou. M sezi sa, yon peyi ki pa tro gen entenet, yon peyi ki tet chaje men nou jwenn anpil moun ki ap swiv nou sou YouTube. Sa fè nou plezi e nou salye kouraj ou nou swete ke Bondye beniw ke Bondye kapab kouvriw nou salye tout moun ki sendomeng nou gen anpil moun sendomeng kap swiv nou nou salye ou menm ki etazini nou gen anpil moun etazini tou kap swiv nou m kwè se 3 se 3 peyi ki plis swiv nou sou youtube se ayiti sendomeng epi etazini apresa nou jwenn chili nou jwenn brezil. E nou jwenn la France e gen plizyè lòt peyi ankò nou jwenn men gen 3 peyi e ki swiv nou anpil sou YouTube nou swete ke Bondye kapab beniw ke Bondye kapab kontinye kouvriw anba gras li. Aswè a nou pral pale ansanm sur les 4 evangiles. Nòmalman, yo souvan di lè kat evanjil, e nou menm tou nou di l, men, menm si w tande yo di kat evanjil, pa gen kat evanjil vre. Gen yon sèl levanjil. Men, gen plizyè òm de Dye, yo chak prezante Jezi yon fason. E, yo chak prezante Jezi parapò avèk revelasyon, oubyen selon revelasyon yo gen sou Bondye, yo prezante Jezi konsa. E se pa kat evanjil, levanjil la pa divize an kat, men se dè zòm de Dye, revelasyon ke Dye ba yo, yo prezante Jezi yon fason diferan. Gen de nan evanjil sa yo ki prezante Jezi, ki bay jeneyaloji de Jezikri. M ta renmen nou met tèt nou an plas pou nou konprann sa k pral di la. Nou gen kat sa yo ki se Matye, Mak, Lik, Jan. Men gen de ladan yo ki bay jeneyaloji de Jezikri, se Matye avèk Lik. E nou pral eseye wè rezon an aswè a. Nou pral eseye wè rezon. Nou gen Matye, e yo bay kòm premye liv nan Nouvo Testaman. Nou konnen Nouvo Testaman gen vennsèt liv, Ansyen an gen trantnèf, ki bay swasannsi liv. E nou gen Matye ki prezante Jezi kòm Lewa. kòm lewa. E si n ap suiv, lòske w ap li Matye chapitre premye, w ap wè li kòmanse jeneyaloji de Jezikri kòm le fis de David. Se sa k fè li bay jeneyaloji de Jezikri, paske David, Jezi soti nan yon fami wayal. Dye te gentan di avèk David, avèk David, Trône nan lap ap toujou gon fanmi w ki sou trône nan Nòmalman Matthieu li bay genealogie de Jésus Christ paske l prezante Jésus kòm wa etan ke wa fòk gen yon fanmi l soti fòk li bay genealogie de Jésus Christ alò si Matthieu bay genealogie de Jésus Christ se paske li prezante l kòm wa. E si w ap swiv e nan Matye, w ap wè lè y ap pale, y ap di, Vwasi le Wa dè Jwif. E nan pakou Jezikri tou, n ap swiv sa yo. Dakò? Alò, li, e, Matye, li prezante Jezi kòm Wa, li bay jeneyaloji de Jezikri ki se Matye chapitre premye. Nan, nan Mak, Mak pa bay jeneyaloji de Jezikri. Mak prezante Jezi kòm etan sèvitè. Si n ap li nan Mak chapitre 10, m kwè vèsè vèsè 45 oubyen vèsè 48, li pral di ke mwen pa vini pou moun sèvi m, men m vini pou moun pou mwen sèvi moun. Mak prezante Jezi kòm e kòm sèvitè. Etanke sèvitè, yo pa twò bezwen konn jeneyaloji de sèvitè. Yon sèvitè li la pou l sèvi. Menm jan nan tan ansyen, nan ansyen tan, lòske yon moun sèvitè kay yon moun, yo pa twò bezwen konnen nan ki fanmi moun nan soti, paske wòl li nan kay la, wòl li nan travay li a, se sèvi moun. Se pa jeneyaloji li ki enpòtan, men se sèvi moun. E sa k fè Mak li prezante Jezi kòm sèvitè, Li pa bay jeneajo, eskize m, jenealoji de Jezikri. Dakò? Mak, Matye prezante Jezi kòm wa, Mak prezante Jezi kòm sèvitè. Men lòske nou rive nan Lik, li prezante Jezi kòm le Fis de Dye. Etanke, non, e pa le Fis de Dye, kòm. Lik prezante Jezi kòm le Fis de lòm. Lik prezante Jezi kòm le Fis de lòm. Etanke le Fis de lòm, li bay jeneyaloji de Jezikri. Si w ap li Lik chapitre 3, apati de vèsè 24, w ap wè l ap bay jeneyaloji de Jezikri. Li soti nan Jozèf, li rive ann Adan. Paske yo rele Jezi le dènye Adan. Jezi etanke Fis de lòm fòk li gen yon jeneyaloji. Matye bay li paske l prezante l kòm wa. Mak pa bay li paske se sèvitè l ye, l pa bezwen konn jeneyaloji l. Men Lik bay li paske li prezante l kòm Fis de lòm. Etanke Fis de lòm, li oblije bay jeneyaloji de Jezikri. Yo rele Jezikri soti. Yo rele Jezikri dènye Adan. Li soti nan linye, li soti, yo montre w li soti depi, yo bay jeneyaloji l, lè w ap soti nan Jozèf, Jozèf, kiyès ki te papa Jozèf jiskaske yo rive an Adan. Lik oblije bay jeneyaloji de Jezikri. Men lòske nou rive nan Jan, Jan pa bay jeneyaloji de Jezikri, paske l prezante Jezi kòm Fis de Dye, oubyen kòm Dye menm. W ap wè lòske w ap li Jan chapitre premye, li di, Okòmansman etè Lapawòl, Lapawòl etèt avèk Dye, Lapawòl etè Dye. E se nan menm jan tou lòske w ap li liv Jan w ap wè Jezi ap pale l ap di, Je sui. Je, li, li, nan, nan anviwon venteyen fwa li prezante kòm li tèt li kòm Je suis, Je suis le pain de vie, Je suis le bon berger, etc. Jezi prezante tèt li, nan, Jan prezante Jezi kòm le Fils de Dieu, oubyen kòm Dye menm. Se sa k fè w wè li pa bay jeneyaloji de Jezikri nan Jan. Etanke Dye, Dye pa gen jeneyaloji, li pa gen manman, li pa gen papa. Alò, si tout fwa w ta poze tèt ou kesyon sa yo, pou w ap di poukisa gen de ki bay jeneyaloji de Jezikri, gen de ki pa bay li, rezon an se paske Matye, li prezante Jezi kòm wa, fòk li gen, li bay jeneyaloji l, Mak, etanke sèvitè, li pa bay jeneyaloji l, paske yon sèvitè yo pa twò bezwen konnen jeneyaloji l, epi Lik, Etanke fils de l'homme, fòk li bay jeneyaloji l, e Jan, etanke Dye, li pa ka bay jeneyaloji Dye paske l pa gen ni manman, ni papa. Trèzenpòtan. Men, gon dezyèm bagay ki enpòtan, paske anpil fwa nou konn ap preche nan nan liv sa yo, nou nou pa konn ki dat yo te ekri. Men gen de men liv Liv sa yo, chak liv sa yo gen yon dat egzakteman yo te ekri. Si n t ap li, pran liv Matye a, nou konnen Matye li menm li te ekri spesyalman pou lè jwif, pou lè kretyen jwif. Li te ekri dan lè zane swasant. Matye te ekri dan lè zane swasant a swasanndis. Liv Matye a, li te ekri dan lè zane swasant a swasanndis. E liv Mak la, li te ekri dan lè zane swasannkat a.

Chak mesye sa yo prezante Jezi yon fason. Sa montre ke yo chak te resevwa yon revelasyon de Jezikri yon fason diferan. E sa k fè m vle di avèk tout predikatè, tout òm de Dye, tout fam de Dye k ap swiv mwen la, k ap tande m la, byenneme, chak moun k ap viv sou latè, Chak òm de Dye, chak moun ki aksepte Jezi oubyen chak kretyen oubyen chak òm de Dye, Bondye kapab pale ansanm avèk ou yon fason diferan de lòt moun nan. E sa k fè w wè pa konbat ministè yon moun. Oubyen ou vle sanble avèk yon moun. M vle sanble avèk tèl pastè, mwen vle sanble avèk tèl òm de Dye. Ou ka priye Bondye pou Bondye ba w kapasite, gras pa w, men ou pap janm es, ou pap janm ka sanble avèk moun. Paske, e sa k fè gen anpil moun ki konn tonbe paske l se zanmi yon pwofèt. Gen moun piske l se zanmi yon pwofèt, ou wè l vin vin fonksyone tankou yon pwofèt tou. Gen moun piske l se zanmi yon doktè, li vin fonksyone tankou doktè. Piske l ap fwote avèk doktè, oubyen l ap fwote avèk yon pwofèt, oubyen l ap fwote avèk yon pastè, li vin fonksyone tankou pastè tou pandan ke se pa t nan sa Bondye te rele l vre. Fwotman l avèk moun nan vin fè l fonksyone menm jan avèk moun nan pandan ke Dye pa t rele l nan domèn sa vre. Menmsi w ap fonksyone avèk yon pwofèt, Gade pou w priye Bondye pou w di, Bondye, nan ki liy ou rele m menm? Menm si w ap fonksyone ansanm avèk yon pastè, priye pou Bondye pou w di, Senyè, nan ki liy ou rele m? Paske fwotman w avèk moun nan ka fè w vin ap egzèse yon ministè menm jan avè l pandan ke se pa t nan sa Bondye te rele w vre. Lòt bagay ki enpòtan, pa konbat yon moun paske Bondye ap itilize l yon fason diferan de yon lòt moun. Bondye ka itilize entèl yon fason diferan de lòt moun nan paske chak moun Bondye voye l nan yon liy diferan. E sa k fè w wè lòske n ap li nan Ezayi chapitre 11 depi nan soti nan vèsè 2, li pral pale l ap di lespri de Letènèl, lespri de sajès, lespri de fòs, lespri de entèlijans. Poukisa? Bondye gen moun li kominike sajès plis ke yon lòt. Gen moun ministè l plis Bondye plis itilize l nan pwisans nan ministè l. Gen moun ministè li lòske Bondye plis itilize l nan sajès. E sa k fè Bondye bay don sa yo. Bondye non sèlman don sa yo, Bondye bay fri sa yo. Gen moun Bondye ka itilize l nan dimansyon plis ke yon lòt. E sa k fè pa konbat yon moun, ou ka wè yon moun la k ap preche, lign mesaj li plis baze sou lasajès, Liy mesaj li plis baze sou la pwisans, se paske Bondye se nan dimansyon sa li aji ansanm avèk li. Menm jan pou lè 4 evanjil, chak mesye yo, yo konn Bondye, yo viv Bondye yon fason diferan, yo prezante Jezi yon fason diferan. Levanjil la pa chanje, men chak moun pèse yon revelasyon diferan. Matye wè Jezi etanke Wa, li di sa se Wa li ye. M ma kwè Jezi etanke le sèvitè, paske l di m pa vini pou moun sèvi m, men m vini pou m sèvi moun, etanke sèvitè. Li kwè Jezi etanke Fis de lòm, e m ma e m e Jan wè Jezi etanke Fis de Dye oubyen etanke Dye menm. Chak moun yo wè Jezi nan yon fason diferan. Se toujou menm Jezi a, men Dye kominike yo dè choz yon fason diferan. Nou swete ke Bondye beniw, ke Bondye kouvriw, ke gras Senyè a kapab kouvriw aswè a, nou te vle fè ti limyè e ti limyè sa pou ou. Ke gras Senyè a kouvriw se te yon plezi pou nou te ansanm Maranatha Maranatha Gras Senyè a kouvriw. T'as reçu le nom au-dessus de tous les noms Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms